Nan video sa m pral moutre w kijan ok kijan m chèche pwodwi pou m ka pou m ka vann sou Amazon. Pa bliye modèl biznis sa li rele Amazon Albitraj ok. Sa nou fè se achte pwodwi a ba pri epi revann li pi chè sou Amazon. Pou ka fè yon benefis ok. Achte pwodwi a ba pri epi ou revann li. Sa vle di se lojik sa ki dèyè biznis la. Kounye a la ou menm ou dwe konnen ki teknik e ki kote ke w dwe ale pou jwenn jan de pwodwi sa yo. Jan de pwodwi ke w pral jwenn a ba pri. Gen teknik ke w ka itilize. Nou ap chèche pwodwi ok epi gen de paj tou ki kote ou ka jwenn pwodwi yo ki li pi fasil pou ok gen anpil metòd ke nou itilize pou nou ka jwenn pwodwi ok gen metòd manyèl gen metòd metòd otomatik e la metòd manyèl yo gen plizyè metòd ke ou ka itilize la m ap ba nou yon metòd ok m ap moutre nou yon metòd ki ki vrèman bon, yon bon yonn nan pi bon metòd ki genyen kap pèmèt ou jwenn anpil pwodwi ok metòd sa li menm li konsiste itilize yon pakèt sit ki ki rele cash back men sit sa yo menm premyeman yo baw cash back m pa konn si w konn sa k cash back lan dezyèmman yo gen yon pakèt dil dil sa yo sou sit sa w ka jwenn yo tandiske lè w ale sou sit prensipal lan epi w pap jwenn yo banm banm eksiko Imajine w al sou Walmart dirèkteman pou chèche pwodwi. Gen de dil ou pap jwenn sou Walmart lan si w ale dirèkteman sou Walmart e si w ale dirèkteman sou Walmart. Tandiske, lè ke w itilize paj sa yo, paj sa yo gen de dil spesyal yo menm, yo gwoupe tout dil sa yo. Lè w ale sou paj sa yo, ou ka jwenn Walmart, ou klike sou li epi. La ou jwenn yon bon spesyal, yon bon òf a lèd de paj sa yo. Sa a son metòd jan m di w lan ki vrèman efikas e ki nou itilize anpil, anpil, anpil. Se yonn nan pi gwo metòd e m ap ba nou l, m ap ba nou l gratis la a ok. Men, jan m di w lan gen anpil metòd, gen nenpòt 7, 8, 10 metòd. ki diferan de sa ke ou ka itilize ok men nan video sa nap wè yon sèl metòd mwen fè video sa paske m konnen gen anpil nan nou menm ki vle vann sou amazon e ki pa lan fòmasyon m lan epi nou pa konnen kijan pou nou chèche pwodwi sa fèm ban nou metòd sa m montre nou m montre nou metòd sa alèd de metòd sa lè w fin aprann li nan video sa wap ka ale pou chèche pwodwi e pa bliye yon bagay pwodwi e chèche pwodwi Se yon pwosesis li ye, sa pran yon ti tan ou dwe chita pou analize pwodwi yo, pou chèche, chèche jiskaske ou jwenn bon pwodwi. Ok, bon, nou pral kòmanse. Sa se, jan m di w lan, se yon paj de cashback. Sa se yonn, men gen anpil lòt ke w ka itilize. Ou ka itilize Rakuten, ou ka itilize Retolme Nòt, ou ka itilize anpil. Pa egzanp, mwen gen yon lis ki gen nenpòt 10 a 15 sit diferan. Men jodi a, pou m pa fè videyo sa twò long, mwen chwazi

Nan Macy's, l ap ba w 60 pousan sou pwodui esansyèl ete, ki baze sou ivè, dezole, sou ivè. Pa egzanp la, m pa konn non paj la, sou pwodui sa yo, pwodui bote sa yo, l ap ba w 20 dola, ok, 20 dola off. Pa egzanp, bon, sa yo ou pa ka vann li sou Amazon, men kanmenm, imajine ou ta anvi itilize yon VPN, li di w l ap ba w 62 pousan, Emm sou 2 zan sou vpn sa ok men ou nou pa vann vpn sou amazon pa egzanp wap wè sit sa la men lap konte li diw òf sa se pou 24 è rete 9 è lap baw 14 pousan pousan cash back plis gade sa yo la 15 100 e 25 dola òf ok ann gade dil sa yo tou. Pa egzanp la, ok sa pa ladann. Kounye a la, sa mwen ou ka fè, e mwen mwen fè tou. Ou ka chwazi pa kategori. Pa egzanp, ou ka chwazi kategori home, home decor, home improvement. e awoudò zen eks tout sa yo pwodwi pou pou bay an ale lan ok an ale lan pa egzanp ou ka chwazi en fashion tou sou si ou menm ou vann pwodwi pa egzanp imajine ou vann ou renmen vann en de ka di w en bay tenis ou byen rad si ou renmen vann rad tou ou ka ale la yo Pa egzanp kap, li di la li gen lap bay 10% off plis 75 15 dola. Ok. An ale nan kap pou nou wè ki deal ki gen. Se konsa lè w antre lan, pa gon pwosesis egzat. Ok. Sa vle di metòd lan, w ale lan paj sa yo epi w chèche bon deal ki gen kote w ka jwenn pwodui a ak ba pri an apre w al fè konparezon an sou Amazon Epi, eemm, pou wè si gen yon benefis. Si gen yon benefis, apre sa ou bral pase nan dezyèm etap ki se analize pwodui an pou wè èske se yon bon pwodui epi lè sa ou bral achte l. Men m bral moutre ou pa egzanp, imajine nou sou sa la, eemm, banm gad ki dil li gen. La l ap bay antre 40 a 70 pousan òf plis ekstra 60, eemm, 60, 65. Bon la sa bon an m tou klike m pa menm bezwen fin li òf lan, tèlman òf lan bon.

Ok, la l di la bo 20%, unlock 20% off code, email nan ba vante email mwen, an ale, kite sa. Ok, fèmen. Ok, men la, ah, pou ki sa pa sa pou vè tout paj sa ou bon la. Pa egzamp, eh, sou ap gade la, wap wè pwodwi pou ivè pase aktyèlman la nou an ivè ok yap baw antre 40 pousan ak 70 pousan òf plis ekstra 65 pousan òf nan clearance nan depatman clearance avèk kòd GF chili ok nou brale nap bal shop now sou bezwen achte pou fanm pou gason ou ka chwazi ann pran Pa gen all ok ann pran men ann pran gason M se la la nou lan clearance pa bliye li te di konsa lap bay 65 pousan lan clearance plis la li di ou up 60 70 pousan ann ale la e 33 pousan men lè l di w sa lap baw pa egzanp antre 40 a 70 ou byen pi plis ki 70. Pa egzanp, lò gade anba la, gen ki 33, bon sa, sa bo 50 pou san. Lò gen 33 pou san. Pa bliye, an tou, bon, pwodi sa vin ou ba pri net, plis ou ka itilize kòd sa, Ok ou ka itilize kòd sa lèw bral peye pou di itilize kòd sa epi wap peye wap gen 65 pousan ekstra kijan sa fonksyone an ale m bral pran kalkilatris mwen poum ka moutre nou kalkilatris la ok nou bral fè kalkil lan pou wè pwodwi sa lap vann an di sa e mayo tou misye an la lap vann Pri nòmal li se 45 dola, 44,99. Yo ba w 33 pousan òf, ok. Sa a se yon òf yo tou ba w depi w ale ou achte l, yo tou ba ou l. La l di w now, ok. Kounye a la pri an vini a 29 dola 99. An n mete l, 29 dola 99 plis pandan w pral fè acha a, E yo toujou met ba w yon bagay ki rele, lè w mete l nan panye bagay sa yo mete èske w gen yon kòd koupon, w ap di wi w gen yon kòd koupon epi w ap kole kòd koupon sa w ap mete l ki se yon 65 pousan ekstra de sa a. Kisa w pral fè kounye a? Ou prale fè EDF 65 pousan de 29 a 19 sa vle di 30. Donk map fè map fè kalkil la alanvè men map baw map baw konbyen lap vini sou mwens mwens 19 ok li pa mwen li pa mwens 10 non sa vle di se plis li ye ok li pa mwens non pase m fè kalkil la alanvè ok sa vle di wap peye 10 dola an di 10 dola 50 si n awondi l wap peye 10 dola 50 pou pwodui an olye ke ou ta peye l 44 dola 99 ok sa vle di premyeman yo baw yon 3 33 pousan ekstra otomatik epi avan ke w peye ou mete kòd koupon sa ki ba w yon ekstra 65 pousan òf. Sa vle di si m t al sou paj andirèk petèt m te ka pa jwenn òf sa yo men etan se mwen pase pa paj sa yo sa vle di m vin jwenn jan de òf sa yo Ok kounya la tout sa ou gen pou fè ou dwe ale ou al chèche maro sa sou amazon epi wap jwenn li a ba pri ann ale ann ale nan lòt pwodwi toujou pa egzanp sa se pou menm lan sa wap peye 12 dola plis 65 pousan ekstra banm isi yon bagay m wè se la lap vini vrèman vrèman vrèman vrèman ba pri lè ou al peye pwodwi sa di e 12 99 euh, plis ekstra ki se wap mwen si dola sa di wap pay pou di sa mm, euh, 5 dola 5 dola wap pay wap pay pou di sa ou le pou ta pay 24 konbe dola ok euh, banm gade mwen Ok. Sa vle di la si w achte direkteman w ap peye 24. W ap peye w ap peye 12 12 dola. Banm kopye kòd sa pou mwen pou m wè yon bagay. Ok. Banm kopye kòd sa. M pa gen m pa gen kont a moun sa yo. M pa konn si l ap kite m. Banm add to cart pou mwen. M bezwen moutre nou. montre nou yon bagay, li pral mande pou m kreye yon yon kont, ok pa egzanp mete la li di m ap peye l m ap peye l 12 dola 99 olye de 24 dola, bon m fè check out sa di la m ap moutre w epi sa ki bon an tou ou ka itilize pay sa yo tou, bon teknik sa m tou ba ou l ou ka itilize pou achte pwodui pèsonèl sa vle di menm ke w pa t ap vann sou Amazon Ou ka toujou si w gonbo imajine w te bezwen achte kil pizza men ou pat gen kòb pou w ta achte l oubyen tou te gen kòb pou w ta achte l men ou itilize teknik sa m ba ou la ou ka achte yon pakèt pwodui ke w bezwen a ba pri ou ka vini sou paj sa ou chèche nan tèl pwodui ou bezwen pwodui kwizin ou vini nan kwizin oubyen bote ou vini epi pou chèche kòd koupon ok la l di m chèk ok men la li di m konsa pwomo li di eske m gen kòd pwomo. Bon m aplike l, sa e sa m t ap di nou an, wè m poko peye non. Ok, la l mande si m gon kòd pwomo. M ap di wi m gon kòd pwomo, m ap aplike l. Ok, li di m 60, ok. Li di m konsa 60, 63 pousan ekstra, mwens 8, 44. Wè m te fè kalkil lan la, 8, 44. Lè m te fè mwens 8, 44, ok. Ehm.

Konbyen kòb l ap vann sou Amazon? Ok, la mwen menm gwo aplikasyon ke m itilize ki rele sas, seller app, k ap pèmèt mwen fè l e jwenn sa an otomatik. Pa egzanp, kounye a la, devò se pou al chèche pwodui sa, eske li menm li disponib sou Amazon? Si li pa disponib, li pa disponib, si li disponib, tanmye. Ok, bon, jan m ap gade la, m pa wè l. M pa wè l, m pa wè l. An n fè yon bagay. Oh fuck. Ok, an n fè yon bagay la. M pral. Òdinatè an ti jan lon konnen m ap grave. Ok. Sa n ap fè la. An n. An m ouvè sa. Ok. Zan an fon bagay. Kom nou getan konnen pwodi yo ba pri, an nou ouvè plizyè, plizyè. Ok, an nou ouvè plizyè pwodi, pwodi. An m gade yon bagay mwen. Kat, kategori depatman. An m ale nan kategori depatman. An chwazi tenis pou nou wè. An al nan kategori tenis lan pou nou. An bay m bezwen se. Eh. Ok sa pa tenis Sam fè la. Jean, short, pantalon. Ok sa nou nan nou nan pati pati rad. Jean, pantalon, sweat, bagay sa yo. Ok. Ok. Hmm. Talè an gade nou bay mwen. Ok, kap, nou nan rad toujou. Sitou si w son moun ki renmen vann rad. E ou ka vin nan yo tou, ou achte rad pou ou tou, a ba pri. Pa egzanp, olye w ta peye rad sa 60 dola, w ap peye l, w ap peye l, w ap peye l 17 dola. Bon, jan m di w la, wè bon sa teknik sa w ka itilize l, menm pou vi pèsonèl ou. M te vle al nan depatman tenis, tenis pou mwen. Ok depatman Ok fanm Bon fanm an nan la pito Ok Kepi sa fre Kepi sa bèl Mwen men koulèl wi jodi a An ale Sa nap fè la Nap kopye lyen an. Pou si ou menm ou pa gen aplikasyon, sa m genyen an, ou ka fè l manyèlman. Wap kopye lyen an, ou prale sou amazon.com, ok, epi wap wap ekri non pwodui an, kounye ou menm ou al chache l manyèlman. Mwen menm m gen aplikasyon ki ka fè sa pou mwen, ok, m pa bezwen itilize l. Ok, an m gade m wè. Talè. Banm met yon bagay kap fit. Kap fit logo basketball. Kap fit logo basketball. Ok. Li bon. An ale pou nou esi pwodwi an la. Se konsa konsa pou chèche pwodwi an eske li disponib sou Amazon. Ok. Sa sanble avèl. Non, se pa li. Se pa li menm. Ok. Ok, bon, mba jwenn gozi yon sou Amazon. Mete kap, kap, gap. Ok. Ok, nou va nan pe di tan. Pou nou pa fe video an fe trop tan. Men bi an se cheche. Euh, pou di an, ti we sa. Ban gade mwen se aplikasyon la ven pou di sa. An ale la. Talè banm tounen sou. Kap an ale nan. Dezole òdinatèm la ti jan an lan. Ok, la li banm plizyè kipi. Boni ok. Mwen gad sa pou nou e, m panse ke li ka sa, m pa konnen. Men gen lwa yon koulè, ou ka toujou chwazi lòt koulè. Non. Wè l ka limen mwen paske sa a li pa moutre w deyè nan imaj lan. Wè. Ok. M pa konn si yo gen koulè sa. Lè w ap chwazi koze yo, fòk gen menm koulè. Moun sa yo se yon sèl koulè yo gen. Fòk aso ki sa w ap achte an, li egzakteman menm avèk sa, sa ke w pral vann sou Amazon nan. Bon, nou pa jwenn menm koulè an, men nou ka toujou fè analiz lan. Menm kwè se pwodui an sa, wè. Se menm pwodui an, lè w ap gade de tras sa yo la, se menm tras lan. Se jis ke moun ki pran foto an, ki mete l sou paj sa, li fè li pa fè foto kote ti etikèt pa dèyè an, ti etikèt sa pa dèyè an parèt la, men se menm, menm brodure an, paske si wap gade, si wap gade non, kòl, fèy pres, resiklaj, boni ap, i, at, si wap gade la tou, meni, boni at, resiklaj, ok, resiklaj, meni, boni at, ok, se menm lan, la lap vann 24 dola sou Amazon. ok aplikasyon m lan di m konsa si m vle fè yon benefis sou li ok pa ekzanp mwen m gen aplikasyon ki ka fè kalkil lan pou mwen otomatik si m vle fè yon benefis sou li fò m achte l pou 9 dola konbyen pa ekzanp la l ap vini a konbyen l ap vini la 13 dola 13 dola nan yon 19 an n fè an n fè pri an pou n wè 13 99 an etire an etire 65 pousan an etire 65 pousan sa e di w ap etire 9 dola sa e di w ap peye 10 dola ou kwe 10 dola ou preske 10 dola kon w ap peye ou gen 10 dola mwens kon sa ok mi fe kalkil la ti jan alanve yo kon men jan talè an

9 kare, 9, ou konn mete 9 50 non. Ok, sa vle di, sou pwodwi sa si m achte l, m ap fè 4 dola benefis, m ap gen yon retou sou envestisman de 44 pousan, plis li gen yon bon BSR, li vann, li pa vann anpil chak mwa, li vann 29 inite chak mwa, men kounye a, sa depan, ou pral fè analiz pou wè konbyen moun k ap vann li, pa egzanp, se sèl, yon sèl konpetitè ke m genyen k ap vann li a 24 dola. Ok. si m vle, depi m ka achte nenpòt 5 mwen vann yo, menm ki kantite sa li gen 48 an stock, lap vann li a 24 dola, mwen m ka vann li a, an di mwen m ta deside vann li a 23 23 89, dekwa pou m ka pran bay box lan, map fè 3 dola 93 reduit an. Map gen yon retou sou envestisman, retou an vrèman bon. Epi la m gentan asire m ke map gen bay box lan sitou se yon sèl yon sèl yon sèl lan, bon pwodwi sa m ka analize l aprè. Yon sèl konpetitè an, m gentan konnen map gen bay box lan paske map vann li pi ba pri. Si w pa konn sa map di an ki bay box tout sa yo, vin nan fòmasyon m lan pou w ka aprann kisa ki bay box, kijan pou w fè analize konpetisyon, kijan pou w fè tout analize. Pa egzanp nan fòmasyon m lan m montre w kijan w li Li grafik, li tout sa ou nèt. Pa egzanp, sa a la son pwodui nou gentan jwenn an dirèk, ok, menm ki la li di konsa elijibilite mwen pa elijib pou m vann pwodui an, pa bezwen pè, mwen ka vann li, m ap jis ale anba la, ki bò, m ap jis ale anba la, kote l ye, kot bouton an, kot bouton an. Bon m pa wè bouton Amazon nan. Ki di pou m sel nan order seller. Amazon pou yo bay sa publicite men. Bon m pa wè bouton an. Tout sa pou m fè se m ap jous klike sou sel. Sel. Sel. Sel now. Ou gen sel. Kèl di ankò. Oui. Epi mwen map bal em aprouve. Sa vle di lap aprouve m pou poum vann pwodwi an ok. Em ann kontinye ann kontinye bon gad konbyen depi konbyen tan nou gentan gen 23 minit nap grave ok bon m panse sa vo lapèn pa egzanp la nou gentan jwenn yon pwodwi epi em la bon gade mwen wè pa gen lòt koulè lan pwodwi sa sa pa en janm di w lan se menm pwodwi an li ye li make resik resikle em bi biyani m pa konnen m pa konn li angle em men ni la hat se menm lan. Apre anba l n ake resit li. Tit lan pa bezwen egzakteman menm jan. Pase sou Amazon, se 2 moun difran ki liste yo. Ok, an apre, an n gade toujou. La, klozèt, 70 pousan. Sou sa yo. Of, 64, ou lwa che 69 dola. An gade mwen si gen lòt depatman. Depatman, kategori. T-shirt, tout sa yo. Moun sa yo pa vin denis yo menm. Ok. Shop all. Ten gade mwen. Bay pou baby. Yon sou men. Abliye, la son sel gren paj nan, de se sou sa la, plen, plen, plen, plen, plen lòt paj. Nou ka ale an tounen. M te vle fon ti tchiki tenis yo pou mwen. M pa konn si paj sa vann tenis. M kwè lè vann. Ok. M pa kwè yo vann Denis non. Talè bay pou ga pou fi bon gade mwen bay pou gason an ale nan depatman men se pa tout se pa tout depatman ki bay ki bay menm òf ou ka ale nan pati tenis li pa baw 75 pousan òf li baw 30 pousan ou ka wè yo diw konsa 75 pousan se pwodwi ivè senpleman pa egzanp. Bon m pa wè ou gen tenis non. Kèl gen pi gwen zyem ki pa bon tou m pa wè byen. Men m pa wè tenis la ok. Bay pou ti moun kwe yo plis vann rad. Yo vann rad ok. Rad, bone bay sa yo. En pa egzant ti bone m te moutou lan se se de pwodwi ki fe pati de kategori a ou dos ko kache te non sport. A ou dos ko kache te ou kache te anpe. Ok, ann fèmen sa. Kounye an ale pou n wè si n jwenn lòt paj toujou ki ba nou cashback. Pa egzanp, jan m di w lan, si w vle anvi vann pwodui bote, pa egzanp, ou ka ale la. Si w vle, pa egzanp, top trending, e trending, m ou ka ale. Ou a gade, an gad dil sa pou mwen. Ok, nou va gade dil pay sa. Nou va gade ki tip de dil li bay. 70% weekend saving, 70%. Avèk kòd koupon sa, la bo 70%. An ale, an ale pou nou e. Wè, kòm nou bal nan fèt semèn nan la, jodi an vandredi, sa son off pou wikèn nan. Euh, Ok ok pa egzanp tenis sa la vann 90 dola um lè w itilize kòd koupon 70 pou san an banm gade mwen um 90 70 pou san 70 pou san òf yap mwens yap mwens um 60 pou la 63 dola ladann, 63 dola mwens 90 lan, sa vle di m wap peye 27 dola. Wap peye wap peye pou pwodui sa 27 dola olye w ta peye l olye w ta peye l 90 dola. M nan gade m wè Puma son Puma l ye. M ka ouvri yon lòt fenèt. Sa e Timberland, Timberland sou 80 plis 70. Pa bliye sou tout pwodwi sa yo bo 70 pousan off. Eh, m gade yon bel Nike. 160 konbyen dola, 70 pousan off. Fila, Puma anko. Puma, ok. Kounye a la biwou menm. Tout sa w gen pou w fè, Imajine w vle vann tenis, ou renmen vann nan kategori tenis, sa w ap fè la, w ap ouvè grenn, w ap ouvè sa yo grenn pa grenn, kòm ou gentan konnen se 70 pousan òf ou gen sou chak sa yo, kounye a tout sa w gen pou w fè la se chèche yo pou w wè èske yo disponib sou Amazon. E si y ap vann yo sou Amazon, men majorite pwodui sa yo y ap vann sou Amazon. Ok, m pa pou w fè anpil, dekòm òdinatè a pa twò lan. Pa egzanp sa, ti nwa sa, mwen mal gade mwen si m jwenn li sou Amazon. Euh, bon, mwen vese lè an pou mwen, si m tou jwenn li direkteman la. Si m pa jwenn li, m ka, ou ka, ou ka, m ka chèche l manyèlman. Ok, nou gentan gen 28 minit, depi nan grave. Ok, m kwe sa, m kwe sa pa menm modèl la. Fwa si w ki se menm modèl la, m pa kwe menm modèl la, ase m ba la. M kwè sa Tande, fò m chwazi yon lòt koulè pou m ka wè l pi byen Mwen m chwazi koulè sa Tande, an gade m wè Ok, ok, m kwè, m kwè menm modèl la Wè, wè Tan San ti jan wo, li gen 2 Tande Si tout gen 2 sa yo. Ok, ok. Pa egzanp sa, se menm modèl la a sa. Ok, sa na fè la, na pou vèl sou Amazon, se menm, se menm modèl la. Yo pa gen nwa, ok yo gen nwa. Yo bon nwa e bleu. An gade yon bagay mwen. Yo gen plizyè stil. La tou nou gen plizyè plizyè stil la tou. Eske m gen nwa e ble yo? Hmm, gen ble joun. Teni sa yo bel. Men tout tout pri an, tout gen menm pri. 90, bon l pa 90 dola. Li vin 27 dola, ok. Bon an gade mwen sou Amazon, kote Amazon, ok. Bon mwen gade pri l mwen sou Amazon. Ok. Bon kounye ou men se ou pou chèche modèl ou bezwen vann nan. Ou gade ou menm ki modèl yo genyen epi ou konpare menm modèl lan pou ou achte menm modèl lan. Men se menm mak lan. Ok. Puma. Men fiti ti Nike. Bagay sa yo lè ou gade la. Gade men. Se menm nan men ni. Puma. Fiti. Bagay sa yo. Ok. Lè ou gade la. Menm jan. Puma. Fiti. Ok, li di frè ou m achte l pou 40 dola pou m fè yon benefis, tandiske li vann 27 dola, pa bliye lè w pral fè acha wap jis mete kòd koupon an, ou pap peye, ou pap peye, kote m te ye, ou pap peye l 90 dola ok, wap peye l 27 dola. Ok, map fè yon total de benefis de 26, 26 dola, ok, 26 dola. Plis moun preske gen yon retou sou envestisman de 100 pousan. Waw! West, ok, selon, selon Amazon, se sa bouton sa m tap chèche talè an, selon Amazon, m ap jis bal selon Amazon epi m ap fè eh mande apwouve y ap apwouve m, ok. Ehm, bon m gade m wè, wè sa, l ap vann 74 dola sou Amazon. Ok, 74 dola. Gade mwen. Apre sa ou pral etidye konpetisyon an, ou prale, men nan videyo sa nou pa pale de analiz, ok, analiz pwodwi, men avèk done sa ou gentan konnen, tout sa yo se pwodwi ou jwenn, ki pwodwi ou gentan konnen ki bon, ki gen bon BSR, ki gen, pwodwi sa la ap vann 414 pa mwa, nap vann, nap achte la 27 dola, ou gen pwofi de 26 dola. ladan l. An apre fòk ou chwazi ki size ke w vle. Pa bliye lè w ap achte pou jan de bagay sa yo, fòk w chwazi bon koulè an, fòk w chwazi bon size lan. Epi lè w pral achte l fòk w chwazi bon koulè an, fòk w chwazi menm size lan. Pa egzanp si w pran modèl sa ki se nwa e blan, si w pral sou Amazon fòk w pran nwa e blan. Si ou pran nimewo, an nou di nimewo 10, fòk w asire w tou. ke modèl ou pran sou Amazon nan se menm nimewo 10 sa la ok men wap gade ok se konsa ou pral jwenn pwodwi pa egzanp si nou tounen sou paj cashback lan ankò gon bagay ou ka fè si ou bezwen achte bay home and proven sa vle di ou ka chwazi pa kategori pa egzanp la ok. Ou chwazi pa kategori, ou ka di ok m pral chwazi bagay ki gen rapò pou li avèk zouti ki se Home Improvement and Tools ok Ann ale la Zoro e Home Depot Si n ale sou Home Depot Mwen gade mwen, nou pral gade ki deal Home Depot genyen 15% cashback Home Depot, deal deal, 15 pousan cash back, free shipping. Lè w pral gade si li gen bon deal. Mwen m renmen deal ki bay 30 pousan, 40 pousan, 75 pousan. Paske si w wè la, lè yo bay jan de deal sa yo, menm ke pwodui an t ap vann an pa egzanp 80 dola, ou vin peye l ba pri, si yo ba w off. 70 pou san se si ou vin peye l pa apre. Pa egzanp, yon pwodui k ap vann a 80 dola, 90 dola, ou peye l a 27 dola, li enposib depi ou fin jwenn li sou Amazon epi ou fè analiz pwodui an ou gentan wè se yon pwodui k ap vann. Li enposib pou ou pa fè benefis sou li. Pa egzanp, w ap gade la, 26 dola benefis, pwèske 27 dola benefis ke n fè sou li. Zafè, mwen men bon òf yo. Pa egzanp, si ou vle vann bay ki. pou mezon, dekore mezon tou, tout sa yo, ou vle vann pwodui bote. Pa egzanp, paj sa son paj ke m konnen, ann klike sou li, se sur ke paj sa ap bay bon deal. Moun kap viv Etazini yo, nap konnen paj, nap konn paj sa trè byen, son ki vrèman popilè. Se vin. Bon, m te di w sa, m te di w paj sa bay nan axe nan tools and akseswa, sou seleksyone tools and akseswa, la bo 50% off, an fon ti klike sou li. Bon, la nou koman sa wou fanpil paj. Janm di w lanse menm jan, sou vle vann 1 pwodwi bote, w ale nan depatman bote, si w vle vann pwodwi pou mezon, w ale nan depatman mezon, si w vle vann pwodwi tankou la rad, ou vle vann tenis, w ale nan depatman tenis, si w vle vann zouti, pa egzanp la, wè sa yo se zouti, w ale nan depatman zouti, si w vle vann jwèt, w ale nan depatman jwèt. Pa egzanp, ban m montre w la, sa yo tout sa yo anlè la nan paj la se depatman. Depatman sante, si w vle vann pwodwi cheve, pwodwi pou klin, klin, pwodwi klin, kosmetik, n bay pou dyèt, bay pou idratasyon, bay nouriti m pa konnen, nitrisyon, sante fitness, tout sa yo. E ou ka vann fashion ki se rad, si w vle vann rad, si w vle vann tenis, si w klike la, wale pou wale nan depatman tenis e pou wale jwenn paj ki spesyalize yo lan vann tenis pa egzanp wap jwenn paj sa yo kap tout paj sa yo yo spesyalize yo lan vann tenis ou pral jwenn òf 80 pousan wap jwenn òf 90 pousan e wap jwenn òf mpa konnen wap jwenn anpil anpil òf pa egzanp premye sa nou te verifye an nou te gen yon òf 65 pousan plis yo te baw 33 pousan ankò fè nenpòt prèske òf e prèske 95 pousan òf ok nou te ouvè paj sa. Pa egzanp, sa yo se zouti. Tout pa yo se oblije achte zouti. La ya bo 50 pousan. 50 pousan sou zouti sa yo. Ok. Bon, mba vann gwo ba yo zouti sa yo. Tout sa yo. Tenis sa, nou te analize tenis sa. Nou te analize tenis sa. Nou te wè na fè yon benefis de 26 pousan 65. Meni, 26 pousan 65. nan fè benefis sou li tenis sa ankò an apre ou ka ou ka ale la wal chèche l sou sou um, la wap peye tenis sa bon 100 dola si yo baw 70 pou san lojikman wap peye wap peye la 30 dola e sou amazon li wal vann konbyen swa 100 konbyen dola sa di si son tenis si mal de la sou amazon epi nou analize pou nou konbyen um, konbyen benefis wap fè se siw ke ou lan Ou lan yon, w ap lan yon 20, 20, 30 dola benefis sou li. Jan de pwodui sa yo tankou tenis, bon e pa jan de pwodui sa yo, m t ap di. Jan de òf sa yo, 70 pou san, 80 pou san, w ap fè yon pil an pil benefis. Se sa fè lè m al sou paj sa yo, m toujou al chèche bon òf k ap ban m 50 pou san, 60 pou san, 70 pou san, 80 pou san. Tout sa yo, tout sa yo la, m pa pral pran tan m pou m analize yo paske sa m te vle fè nan videyo sa, m te vle pou. konprann pwosesis pou chèche pwodwi an. Pa bliye sa se yon sèl metòd ke m deside ba nou gratis, men nou gen yon pakèt lòt metòd, gen metòd reverse search, gen metòd otomatik, gen metòd kote w ale, w ale sou Amazon ou jwenn bon pwodwi w nan pou w al chèche yo nan lòt magazen, gen kote w antre sou magazen, gen yon pakèt, yon pakèt, yon pakèt metòd ke ou ka itilize pou jwenn pou jwenn pwodwi. Pa bliye si modèl biznis sa a enterese w li rele albitraj, on nan albitraj sa vle di ou pa bezwen deplase ou pa bezwen fè anyen jis dèyè odinatè w chèche pwodwi sa yo w achte yo jwenn yo a ba pri yo vin jwenn ou lakay ou oubyen si w ap itilize yon sant de preparasyon menm ke w t ap viv Ayiti ou t ap viv Sendomeng ou ka fè biznis sa a w achte depi sou odinatè w bagay sa yo epi w voye l nan yon sant de preparasyon ki Etazini epi moun yo voye pwodwi an pou l antre pou Amazon lè w vann ou fè benefis ou epi Ou pa gen anyen pou fè ankò. Sa vle di, si w pa konnen e ou vle konn plis de modèl biznis sa, mwen gen anpil videyo sou chanèl lan kote m eksplike nou kijan modèl biznis sa li menm li fonksyone. Pa bliye li rele online arbitraj oubyen ou ka di Amazon arbitraj ok. Sa vle di se ale al chèche pwodui a ba pri. al chè al nan sit kap vann yo a ba pri yo epi al sou Amazon pou wè si pwodwi sa disponib e sil disponib ou kalkile si wap fè yon benefis si wap fè yon benefis ou achte pwodwi a swa w voye l nan depo Amazon swa w kitel lakay ou epi lè yon kliyan achte pwodwi sa nan menw sou platfòm Amazon nan epi ou menm ou gen yon benefis ke wap fè epi si w renmen video sa like lèse yon kòmantè pou dim kisa w panse de video sa epi nap wè nan yon lòt video tchaww.